Bonswa tout moun! E pou moun ki pa konnen m, yo rele m Ti Moleyon Aldaï. Se mwen menm ki prezantatè prensipal show sa a ki se Aldaï Show. Mwen salye nou paske nou pral gade show sa a e m salye tout moun ki deja ap gade show sa a. Jodi a se yon plezi, yon onè pou m resevwa. yon jèn gason ki ap milite trè byen nan sosyete ayisyèn nan, li rele Alphonse. Se yon sikològ, nou pral gen opòtinite pou nou pataje ide ansanm epi wè kòman nou ka bay kèlke ide pou jèn k ap viv nan sosyete a. Yo rele m Timoleon Aldaï, n ap pran premyè poz la epi aprè sa n ap retounen pou rès show a. Mèsi bokou. Ebyen merci pou pasyans nou paske nou dakò rete tann aprè poz la. M panse pa gen sipriz la ankò paske tout moun gentan wè kiyès ki sou plato a. Ebyen bonswa kòman w ye kòman sante a ye. Bonswa Aldaï Show Variation 509 se toujou yon plezi pou nou pale ansanm e sa fèm plezi jodi an mwen nan studio epi nou pral echanje. Donk mwen menm tou m pap baw manti se yon onè poum pa di son plezi poum resevwa w kòm jèn gason ki ap milite nan sosyete sa e ki toujou bay tout de ou menm swa nan fòmasyon entegrasyon jèn yo pli presizeman nan sosyete a. Fè yon biyografi de ou paske m toujou tyen aske pou envite yo pale de tèt yo la.
Mwen menm se. Jean Renol Alphonse, mwen se sikològ, alò m gen fòmasyon nan sikoloji sosyal e sikoloji di devlopman de lanfans e de ladolesans. Mwen gen anviwon katran depi m ap pratike klinik, donk mwen se yon sikològ klinisyen egalman. Mwen se gid anseyan nan inivèsite, men prensipal sant deterè mwen se fòmasyon e konferans epi sitou benevola, se sa m pi renmen fè. Benevola. Gen moun ki konfonn benevola avèk volontarya. Jeneralman, se prèske menm bagay, benevola ou fè de aktivite pou kominote a, pou moun, san ke sa pa gen yon retou, yon retou finansye. E volontarya a tou, se mete w prè pou w sèvi kominote w, sèvi lòt moun, se apeprè sa ke nou rele volotarya, se menm tèm yo. Men, an kalite psikològ, Nap tou antre direkteman nan manman bagay la. Saw konprann de mo sa ki se dualisme? Bon, dualisme se yon konsèp. Alò, li dabò filozofik avan ke li vin sikolojik. Men pou nou wè li filozofik, nou gade desann depi antikite avèk de filozòf antik tankou Platon ki li menm te gade ke nan refleksyon ke li tap pote sou moun, Li konprann ke moun nan li menm li divize an de pati. Yon pati ki pa materyèl ditou, sa nou pa kapab touche, e yon pati fizik, se sa, anvlop la, kò a ke n ap gade a. E pou l te kapab konprann rezònman sa a, li estime gen yon pati ki pa materyèl. Gen lòt sikològ, alò filozòf ki reflechi tankou Aristòt, li menm tou li wè, li wè toujou de pati yo men yo fè yon sèl. Youn depann. de lòt. Yo resiste de pa ou de youn ou lòt. Men Platon konprann ke de pati sa yo egziste de pa yo menm, yo ka egziste an deyò de lòt la. Ou kapab konprann ke youn kapab pa kite lòt. E se sa k fè li se yon inisyatè de metafizik ke Rene Dekat pral envesti nan menm dimansyon, nan menm apwòch sa a o sèzyèm syèk pou li menm tou li konprann ke lètremen li gen pou pi piti de pati, yon pati imateryèl, yon pati materyèl. Materyèl la se kò a epi sa k pa materyèl la se li menm ke yo pral defini nan orijin sikoloji kòm sikè, sikè ki siyifi anm ou espri depandaman nan ki lojik ou ye. Sou nan yon lojik de definasyon. Malgre nou pral rive sou kesyon lespri e kò a tou, paske nou ap pale de sikoloji, fòk nou trete lè pwen. Ya. Donk se apeprè sa e ke l gade ou pral wè ke nan yon lojik Aristòt ou pral konprann ke se espri pito men yon konsepsyon Platon li wè li kòm âme, li âme men e Descartes li menm o sèzyèm syèk pral konprann se menm se espri, li toujou dualist lan donk 2 pati sa yo yo egziste de fason separab menm si yo abite nan yon menm antite ki se l'être humain jan ke nou ta kapab di l la. Donk sòti nan filozofi. An rete sou sa tou, lè pa egzanp w ap fè dekòtikasyon sa a, Donk wap pale de espri e ame. Donk si pa egzanp la map gade w la epi ou pran yon kout yon kout bwa epi m ta renmen konnen yon detay ki eske se nanm nan k santi l oubyen lespri a oubyen kò a tou. Alò sa ou konnen li enpe filozofik li esprityalis tou kesyon e dimansyon de lendividi. Men non, refleksyon syantifik, se jeneralman se le kò ki e la pou santir. Santir. Resanti, resanti se lam, e lespri se li menm kap chèche o dela de nou menm, k ale pi lwen, rezonman, lojik, refleksyon. E antre parantèz, lespri domine le kò.

Gen anpil moun ki pran disiplin sa a trè serye, men ann gade dans la société haïtienne kòman n ka konsevwa enpòtans de la psychologie. Bon, an reyalite kesyon sikoloji depi a lantikite se te toujou yon pwoblèm ke moun pa t te adrese l, alò sezi l pa t toujou sezisab.

nan a Leipzig ki pral mete premye alò envante premye laboratwa psikolojik li eksperimantal li menm li pral defini la psikoloji kòm etan la syans di konpòteman e dè pwosesis manto siperyè donk a pati de la nou gon sans pou nou kapab konprann psikoloji an donk pwosesis manto yo gen rapò avèk la alò avèk e panse, memwa, lojik, rezònman, e tout sa yo, yo menm, pou konprann yo, konpòteman w ap gade ki kote li gen rapò avèk youn ou lòt nan eleman sa yo. Men ann Ayiti, li menm, kèlkefwa nou ankò al antikite, nou toujou konprann sikoloji a kòm yon bagay ki flou, gen yon gwoup moun ki konprann li se. Li flou, men se se la m pral rive tou avèk kesyon sa pou m ta mande w tou, apati de eksperyans ke n fè nan sosyete ayisyèn nan e sa n viv tou, Eske ou santi tou la psikoloji a li se yon disiplin inivèsitè e otonòm osi? Alò, jeneralman pou li, li pa, sa fè lontan depi psikoloji non sèlman li se yon disiplin otonòm men li osi inivèsitè dan la mezi ou li vin fè pati de zantite ki dwe ansenye a linivèsite ou kapab bay de diplòm sa ke swa de lisans oubyen de mastè oubyen kèlke swa nivo ke w kapab genyen an paske li pral yon disiplin ki otonòm paske jeneralman fòk li li gen yon domèn nòmalman li enskri ladann de metòd Men sa ki plis enpòtan pou ou konprann yon domèn syantifik li menm li otonòm se ki objè detid li. Objè detid li se sa a, donk psikoloji a se dabò konpòteman men li gade nan kat fason. E fò nou kapab dekri konpòteman, dekri li, mete l yon fason detaye men eksplike l paske tout moun pa ka gen aksè a

Ou dwe ka predir ki sa ki kapab genyen lè nou pran yon evenman kèlkonk kap aji sou anviwònman an, sou moun yo. Donk, ki sa ki ka rive dan laveni a pati de sa ki kapab pase a. E kèlke fwa tou, li pòte pou anplis ke li dekri, li eksplike, li predi konpòteman an, men nou kapab egalman. chanje, modifye le konpòteman apatè de enfòmasyon. Pa egzanp, yon moun ki malad, e paske li gen yon konpòteman patolojik, avèk entèvansyon yon psikològ oubyen yon psikyat, sa va depann de ki pwoblèm ke l genyen, donk li kapab modifye konpòteman patolojik la pou l kapab vini nòmalman. Donk se yon afè de konpòteman, men se pa nenpòt ki konpòteman, konpòteman moun. Mèsi, raple ke n ap resevwa. Psikològ Alphonse, se li menm ki la sou plato ansanm avèk nou. N ap pran dezyèm poz la, epi m panse nan dezyèm poz la se la nou pral jwenn sispens cho a. Men pa kont, w ap swiv Aldaï Show epi Andy Haïti, misye ap reyalize cho sa a. N ap retounen. Ebyen merci nou retounen m pa vle fè twòp pleyonas kounya la nou pral gade e kesyon suspens show a men avan menm ke m toujou fè egzèsis la m toujou poze w kesyon e èske w te lekòl lise? Ah wi, de setyèm a la filo. Lise Tèt Fingil Bo! Se le Lise Jacques Stephen Alexis Bastien Bleu pou jiska segond epi answit Tèt Fingil Bo de retou a la filo. Bon, bon, m gen sa m t ap chèche a. Sou te lekòl Lise Tèt Fingil Bo, mwen se la m fè tout klas mwen. Donk, asireman ou gon eksperyans oubyen yon ekspètiz nan kesyon mare kòl. Paske m sonje m konn sot lakay la, epi, epi m fin met tout rad epi m ap mare kòl mwen nan wout, tèlman kòm si m alèz. Nou pral fon egzèsis la fanatik Alday show kisa l pral ye? Nou pral ba w yon kòl. Alò sak enteresan Alday se ke genyen kèk nèg ki mare kou alò se kou li konn kole kòl la nan kou yo. Bon, bon m poko konnen se fans yo k pral di eske wap ka mare kòl la byen. Men, avèk sèl kondisyon, nou pral bande je w oubyen n ap mare je w, menm jan nenpòt moun te ka di m. W ap fon ti, fon ti retire linèt la pou mwen, banm, banm, banm, e se Andyayiti ap ban mwen, e mèsi bokou, ok, Andyayiti, Meli, medam e mesye, fanatik Aldayisho, nou pral swiv Mèt Lala ki pral mare, mare kò l, n ap fon egzèsis psikolojik. wap eseye an ale la. Alò se mwen kap mare oubyen ou menm kap mare? Non, map mare pou ou paske ou ka fè kòken. Pat ba mesye yo la, ou mèt mare pa dèyè avm. Map kenbe 2 sa yo avèk sèl kondisyon. An ale la. Donk sa se vrèman spesyal.
Nap eseye la poun wè. Ok. Ok la, zye a deja mare, nou wè tout bagay fanatik. Men li. Men kòl la. Wap kenbel, Ou pap mete l a kondisyon ou pap mete kòl la nan kou, wap jis kenbe kòl la yon fason ki trè senp pou eseye mare kòl la sanzave ou pa wè kisa wap fè a. Respè fanatik yo e. An ale, an ale la. Banm wè non, banm wè non. Eske se la konsa m te ka bò woul? Ok. M bò woul la konsa, an ale la. Banm al konsa fòm gade diferan pwent yo paske se mare m pral mare fòm gade ki pwent ki ki pwent
ok isi se ki pwent ki ki pwent
la se ki pwent ki ki pwent ok vwala m panse ke se misye non non non m pa dakò kote w mete l la wap mete l devan m devan m la devan m la an ale an ale la wi. Ok, m kwè gon chan pou m mare kòl la. Ta sanble sou pèdi wi la. M poko, m pa kwè m ka pèdi si m rantre sa a la konsa. An ale.
E siman se kòl la m ap mare toujou. An ale, an ale. Pou m pase li sou is la. Non, ta sanble ou gen bagay la pa kè. Non men se yon ansyen elèv lise. Epi yon nèg tout jounen ap fè mete kòl. Ou sanble fò nan bagay la pa kè tou. Ansit. Son MC tout jounen m gen kòl map mete bagay sa yo donk. M santi gon bò kap panche la tou. Bon sa ka rive paske ou konnen se pa pa wè m pa wè Aldaïr m pa wè. Aprè sa ou pral retire ou pral retire lè w fini ou pral retire l pou wè si w byen mare l. Bon la m panse se yon mare kèlkonk. Ann ale la.
Se yon mare kèlkonk fanatik cho a padone m paske yo konnen ke yo wè m pa panche m pa la. Non non non wap vanse la ann ale. Sa se minimòm.

Sa va? Fò Titan wi poko poko Ok.
An ale la pou m wè. Mwen menm m gen presyon si se mwen m pa t ap mare l konsa. Bon anfèt.
Men kòman n wè l la lè fan? Silvouplè. M ba w m ba w opòtinite w mèt retire retire bagay la nan je w. Ah atik cho yo ap ban m nòt paske yo wè je m bale. Kounye a ou menm ou pral ou pral di m klèman èske w santi an reyalite ou byen mare l ann ale la. Ah bon.
Pou mwen on ze bande se vreman enteresan men nòmalman lè w pral mare l fò w te evite ke ti sa a bwè la ou ta pral teni kont de longè sa a pa parèske depandaman de jan w pote l men jeneralman pou li se M estime longè sa twò long. Men pou li se tèt yon goulbo nou konn pa mare l twò long ke sa nou konn lage sa anndan pa anndan pa anndan donk pou li se a m panse ke m byen mare l. Fanatik se te jis yon egzèsis pou n te wè kòman ke lè mèt la te lekòl li te konn mare kò l. Kounya la ann antre toujou, bon m panse gen pil moun ki pral bat bravo pou sa k fèt la e ki pral trè kontan tou nan kòmantè yo. E nan aspè sa a, nan kesyon psikoloji, gon bagay yo rele priz an chaj nan psikoloji sitou nou itilize l pou moun ki malad mantal yo. Eske sa poko janm konn rive w pandan pandan se tan ou resevwa yon moun ki malad mantalman epi wap fè yon prizanchaj pou li epi li detone psikolojikman li detone epi li vin debouche sou yon eksplikasyon kòmsi lap eksplike w kisal genyen pou ou kòm santiman.
Bon nan zafè mekanis de defans Genyen de egzèsis ki kapab fèt nan sitiyasyon psikoterapetik. Kòl la, kòl la byen mare. Sof ke sa twò long. Wi, wi, sa twò long.
An ale. Se sa nou konn rele pwojeksyon e transfè. Bon, men anvan, lè nou di tèm malad mantal, nou ta renmen klarifye pou zanmi telespektatè yo, Ke lè nou di malad mantal, se pa fòseman moun yo wè ki dezòdone nan lari an. M pap itilize jargon yo la a pou n pale de yon skizofrèn, yon. Non, yo fè sa pou timoun nan lamezon, pou elèv lekòl, li pa sèlman. Se jis yon chanjman ki kapab gen nan moun nan ki ka touche plizyè dimansyon tèl ke dimansyon kognitif, yon moun ki gen pwoblèm konsantrasyon, li ka touche dimansyon konpòtemantal, ou wè l gen konpòteman ki pa konpòteman nòmal ke li te konn genyen avan li kapab tou emosyonèl donk pou li vin pa ka adapte l nan relasyon l avèk moun donk sa son pwoblèm mantal ki ka pwovoke ke sa pou moun yo pa panse se moun tèt pa dwat jan yo di l la ki kapab yon moun konsa an jeneral gen egzèsis sa ki se pwojeksyon epi epi transfè k ap fèt gon mekanis de transfè de konfè k ap fèt sa konn rive pafwa wi wi paske moun nan gen pou l eseye pwojte vè ou menm yon santiman kèlkonk. Ou menm kòm pwofesyonèl ou gen pou ou evite ke se swa de transfè ou sibi transfè ou fè sa yo rele kontre transfè pou pa sibi sa ke l fè a paske gen yon rapò pwofesyonèl pwofesyonèl e ki mande aske ou toujou gade distans pwofesyonèl men il arive dè fwa ke de pasyan kapab eksprime yon santiman e menm di ou li ou byen fè de jès Paske nan psikoloji se pa sèlman di l nan bouch, men li ka di l nan de jès ki trè apwopriye a sa. E an kalite psikològ ke ou ye, ki responsablite selon ou menm psikològ yo ta dwe genyen fas a fenomèn densekirite sa ki ap fè fas oubyen vale teren nan vil metwopolitèn nan? Ok.
M panse li genyen de dimansyon pou pi piti. Gon dimansyon pèsonèl, pèsonèl nan nou gen aksyon ke nou bezwen fè pou pwòch nou, moun ki nan antouraj nou, zanmi, moun ki nan kominote nou. Nou genyen tou pou nou aji sou tèt nou pèsonèlman. Nou se premye pasyan pou nou tèt nou. Men nan yon dimansyon m ta ka di politik jeneral, se pa a nou menm de adrese sa, se a leta de nou envite a abòde le pwoblèm. Pa egzanp, nan zòn nan konpetans pèsonèl nou, nou kapab fè de konferans, de aktivite kominotè, de bagay, de seyans psikososyal ki kapab ede moun nan soti nan kafar ke yo ye a, paske la li kreye dabò yon sòt de kriz ki gen ladan de strès, de lanksyete, men gen moun ki kapab viktim de sa nou rele depresyon. Men nou pa kapab direkteman rantre. Se a leta pou n vin pran pòz se nou menm ki sèl kòk chante ki ka pase lòd ki ka bay ide tou. La se a leta de nou envite ou byen de sètèn zòganizasyon ki ap entèvni nan kesyon sante moun ki ka envite nou pou pote apò nou. Leta li menm li ta dwe gen yon politik aktyèlman de de d'assistans psychosocial parce que e pèp la peyi a tout antye li nan yon sitiyasyon vreman difisil e nap mache sou strès nap mache sou anksyete nap mache sou ansanm de pwoblèm psikolojik ki kapab e fè nou viktim nan sosyete nan 20 tan ankò ki kapab gen debouche sou de grav pwoblèm e parce que Lè nou di 20 tan ankò, paske se de jenerasyon an jenerasyon nap konnen ki konsekans aksyon chak jou yo. Lè ou pase anviwon 5 a 10 zan nap viv kriz politik sa yo, kriz ensekirite, ou ka atann ou timoun ki pral fèt yo kapab fèt avèk dè anomali, moun ki pral kontinye viv yo san jistis. Gen yon bagay le kò, lespri an psikoloji ki ase enteresan pou tout psikològ. Lè ou an fas yon pasyan, ki sa ou bay plis priyorite? Eske se le kò ou lespri moun nan? Nouvèl apwòch yo nan psikoloji, alò gen psikanaliz ki te plis ap chèche pwofondè moun nan, sa nou rele enkonsyan li pou n kapab ede. Men avèk de nouvèl apwòch, Ke se ta konpòtemantalism ou ankò jodi a n ap gen yon apwòch ki vrèman enteresan ki se imanist, nou bezwen moun nan nan yon dimansyon biyopsikososyal. E kapab menm gen yon lòt, yon katriyèm eleman nou ka ajoute ki se biyopsikososyal e kiltirèl paske nou dwe pran moun nan nan tout dimansyon l. Kò a gen pou l eksprime sa k ap pase nan moun nan. Pou gade moun nan jan l ye a. Egzakteman.
Gen pou l eksprime sa k ap pase alenteryè. Donk, kò a osi enpòtan pou nou menm psikoloji, men n ap chèche konprann ki sa ki kapab destabilize kò a, men ki pa fòseman nan kò a. Jodi an gen de pwoblèm ki dòd se de sendwom sikosomatik, e yo menm yo gen se de pwoblèm sikolojik, men yo gen repèkisyon sou kò a. E lefètke yo gen repèkisyon sou kò a, Ou pa kapab adrese yo nan kò a, fòk ou adrese yo nan o nivo sikolojik, psichik ki kapab pèmèt ke moun nan vin genyen yon byennèt ki global. Se yon apwòch ke nou rele apwòch entegral ou ankò olistik dan la mezi ou on pran la pèsòn dan sa dimansyon fizik, dan sa dimansyon sosyal, dan sa dimansyon biyolojik paske chak moun gen yon kò. Wi, se sa fèm vini sou kesyon sa. Exactement.
E pi dan sa dimansyon e kiltirèl chak moun nan yon kilti. E malezman nou pa gen etni. Men nou kapab gen de zòn bò isi pa egzanp, yon moun wap adrese ki se moun grigri, pa pran yon moun ti pòdepè tan koul. Li gon reyalite. Kilti yo pa menm preske. Pratikman li gon pratik ki pa li menm e òganisme adapte l. a li menm. Si chè li, li adapte l a li menm. An n pran pa egzanp moun ki gen yon pwoblèm, pèmèt mwen di sa, gen yon twoub de somèy ke moun konn genyen ke yo rele paralizi di somèy. Nan langaj nou an, nou rele l peze nan dòmi. Jan yon ameriken peze nan dòmi, gendwa yon ayisyen gendwa pa peze nan dòmi. Paske peze nan dòmi an, li toujou parèt sou fòm yon bagay fetichik, men ki konn plis e osi syantifik paske yon konfli ki gen antre yon demand de somèy, antre le kò e e lespri e pa konn kilès nan yo ki gen dwa mande l nan moman an men gen youn ki pa vle bay li pa egzanp yon moun wòp si wap prepare cho a la fè tout nwit lan wap prepare l kò a mande l somèy ki sa kapab vin kreye yon kriz konfli sa debouche sou sa nou rele peze nan dòmi. Pafwa ki pi bon moman ou konn pase nan vi w an kalite psikològ ou di a moman sa a. Jeneralman chak fwa m fin gen yon antretyen klinik avèk yon pasyan An jeneral, w ap wè l sòti, lapèsòn ki te antre a yon pwen A, l ap sòti a yon pwen B, depi nan premye konsiltasyon yo, sa nou rele premye randevou yo. Men mwen toujou retwouve m nan dè aksyon kominotè. Se sa k fè mwen se yon sikològ sosyal, menm si m pa yon sikològ kominotè, men m kapab pote apò. Pa egzanp, Dimanch ki se 29 Me 2021 a, lè peryòd fèt manman, pi bèl aksyon m te wè se wè m k ap bay wòch a debòs pou yon zòn ki gen labou ke m abite, m ap kontribye ladan l. Chak fwa gen dezaktivite ki kapab pote byennèt, mwen kwè nan byennèt kolektif. Paske mwen depan, mwen panse ke byennèt endividyèl depann de byennèt kolektif. Paske nou tout nou pi byen, ou menm ou kapab pi byen tou. Mwen panse se pi bon aksyon m se wè m ap fè yon bagay ki kapab pèmèt ke tout moun oubyen plis moun antan ke benntamist, benndamis, Jeremi Bentham, mwen kwè nan itilitarism. Donk chak fwa m fè yon aksyon ki itil, mwen santi ke mwen. E konnya la si gon jèn entelektyèl ki ta swete omwen aplike oubyen memorize kèk èv ou genyen oubyen sitasyon oubyen ki ta swete fè yon apwòch bokou pli laj nan kesyon sikoloji a, ki metòd yo ka aplike pou sa? Bon, an jeneral, pa gen yon metòd bagèt majik pou ankenn pwofesyon. Pou fè chwa la, gen plizyè moun ki ka wè fè yon chwa yon fason oubyen yon lòt, men ou menm ou gen fason pèsonèl ou. Men gen kèk bagay ki jeneral. Pa gen anyen ou vle deveni pou w pa fè sakrifis pou li. Sakrifis la gendwa mande ke ou li anpil, fè anpil rechèch, Pa kontante ke se ou menm sèl ki konnen, gade lòt moun ki konnen. Pa egzanp, mwen menm gen yon afinite pou newopsikoloji. Gen yon aktyèl newològ ki se Boris Cyrulnik, yon Fransè, li vivan toujou, yon adilt. Mwen toujou pran san m tande l, gade l, li liv li, men pou m kapab travay Stil pam. Donk si jèn nan bezwen pwogrese li vin osi enpòtan nan domèn nan, l ap bezwen non sèlman li anpil, men pa panse ke l fin konnen. Youn nan pi gwo kriz nou genyen an Ayiti se ke anpil fwa gen de moun ki viktim de sendwom di tou pwisan. Sendwom di tou pwisan se yo ki konnen, ou ka rele sendwom di konesè. Kidonk, si w pa gen yon sendwom de konesè, se toujou mete ke w bezwen travay, chak jou w aprann pi plis, epi vin yon pi bon.
Donk, la lekti, liv, entènèt, ke se swa YouTube, ou ankò lòt mwayen, pa neglije sa, si yon jèn ta bezwen vin yon bon pwofesyonèl, nan tout domèn, men sikoloji a sitou ki se yon syans imèn e sosyal, li ap evolye, wala, se lekti. pa Inivèsite yo pa dwe w anyen ankò lè w sòti ladan yo, ni pwofesè yo pa dwe w anyen lè w sòti ak Se oumenm ki dwe tèt ou pou w amelyore l epi fè yon vin pafè pou pi bon E
dènyè kesyon, ki konsèy ou ka bay Bon, banm di l byen, n ap viv nan yon sosyete anpil fwa nou wè ki pa respekte lè nòm, ki nou pa respekte valè yo, eksetera. e m pa konn renmen di mo sa, men anpil fwa tou nou ka di l paske si n pa gen moun k ap panse nou oblije konsidere n ap viv nan yon sosyete anomik, donk kote nòm yo pa respekte. Pafwa tou gen moun ki konn vle vin devyan, bon an n pa di vle, gen devyan k ap viv la aktyèlman. Donk ki konsèy ou ka pote pou yon devyan k ap viv nan sosyete ayisyèn nan?
Plizyè konsèy men ki gendwa pa fòseman touche atant tout moun, men tou gen de dejans ki nòmal. Pa egzanp, yon moun ki, paske ou gen dwa pou ou jwe mizik, epi ou deranje lòt moun, epi gen moun ki pa dakò pou ou jwe mizik ou deranje moun, sa ou vin di paske ou gen dwa, aparamman, yon di ou son tou pwisan, epi ou devye sa ou pa vle a, se dejans nòmal. Yon pi bon fason se rive ostil a tout sa k pote atant a dwa moun. Depi w ostil konsa, se sa nou rele de rebèl e ki kapab pèmèt ke sosyete a sibi de transfòmasyon. Jeneralman se minorite yo k fè sa, de moun ki di non, mwen pa dakò. Men gen de moun tou ki dakò pou yo vyole dwa moun chak jou epi pwofite de li, e keseswa moun ki kenbe zam jodi an oubyen moun ki ap. bat moun, fè moun pase mizè. Mwen panse ke youn nan konsèy ke m kapab ba yo se ke nou sou yon ond enèjetik koma. Nou kòmsi nou son yon planèt. Planèt tè a pa gen, pa gen moun ki deyò l, pa gen moun ki pi lwen ke ladan l. Enèjetik twopikal.
Nou tout nou sou li. Ond yo, yo depann de yonn lòt. Chak aksyon w fè jodi an gen konsekans li dèyè. Nan Bib la, yo pale de ki titan epe.
M soti nan Bib la ankò, parapò a kwayans mwen. Bib la di ki titan epe sera osi tiye pa lepe. E se li tou nou kapab itilize nan boudism lan ki vini avèk sa nou rele la lwa de karma. Karma e aksyon nou yo. Boudism lan se la relijyon di liv, se sa? Ke se swa sa, mwen menm je suis haitianiste e menm si m de kwayans kretyèn men je pwone la relijyon ayisyèn pou ke nou ini nou ansanm kèlkeswa diferans de kwayans ke nou ka genyen, men nou antann nou antank Ayisyen pou nou ka pwogrè de Ayiti. Ma relijyon se Ayisyanis, je swi Ayisyanis, men je kwa o Dye siprèm, je swi monoteyis, sèt, men je kwa ke se le bonè de tou lè Ayisyen ki dwa m'amne a la vi, ou byen, o paradi, tan swete. Dan se ka, mwen kwè ke, ke se swa Boudis ou lòt la, la lwa karma li vrèman reyèl, chak aksyon fè wap wèl kanmenm. Si se pa ou, se yon pwòch ou, ou ta mande yo obtanpere. Pi gwo konsèy m ka ba yo, se obtanpere. Se vre Leta a li gen responsab, sosyete a li demisyone, yo se de rejè tou, de viktim de lasosyete, anpil nan yo de rejè sosyo. Kòm sikològ sosyal, yo se moun tou ki enterese m, m ta byen renmen travay avèk yo pou n kapab gade kòman n ta ka antre nan yon pwosesis de reyensèrsyon sosyal onkò, de reyentègrasyon. Men si yo pa obtanpere la nature va frape yo menm si leta a li menm li ta neglije wòl li se tèrib pou ke la la fwa san Joseph la vil pò de pè e pou ke nou ap viktim de sa kap pase nan zòn ki ap fè nou manje chou yanm bannann e menm kèk lòt bagay ki ap bon nan zòn osi enpòtan pou vil de pò de pè. Gade koman l vin difisil pou n fonksyone jodi an. Donk mwen swete ke mesye sa yo k ap swiv show sa a byensi, k ap swiv show sa a e se Aldaï show Varyasyon 509, mwen ankouraje ke yo obtanpere, konprann ke nou chak se imaj yon lòt. E si ou elimite m, elimine m, sètènman ou sou ray elimine. Elimine pa mwa.
Ebyen nap di w mèsi, se te yon plezi jodi a pou n te resevwa w nan show sa. Donk li rete a ou menm pou w di yon dènye mo avèk tout zanmi telespektatè yo ki pran ale swen pou ou, tande e gade w tou. Se mwen kap remèsye tout zanmi telespektatè yo, map remèsye Tino Leon, se show a se Aldaï Show Varyasyon 509 epi Andy Reyalizatè a Reyalizatè Andy k ap fè yon gwo travay Men sitou tout moun ki dakò ke yo bezwen jere yon sante mantal Menm si tan an difisil, menm si pwoblèm yo jan yo ye a Pi gwo randevou w genyen se avèk tèt ou Ou kondane pou viv byen Viv an pè avèk ou menm menm epi Kreye yon fason pou kapab pase odesi de la mele ou sesi de la mele. M ap ankouraje nou pou n gade sa. Epi pi bèl avantaj la se ke Kap Maj, Sant Dapi Psikomedikal Jean Renald Alphonse, li ouvè a tout moun ki gen bezwen pou akonpayman psikolojik. Ou kapab kontakte nou keseswa pa telefòn oubyen ale sou Facebook w ap jwenn paj sa, Kap Maj. Epi envite nou fè demann. Mèsi. Ben mèsi, se tèt an plezi. Le randevou se pwal pou.